Aksyon yo. E n ap pwofite di yo pran pasyans paske kawòt la prèske kwit. Nou pa t gen bannann pou nou te manje, fèy zo a desann nan gòj nou, bannann yo la. Zafè n ap mande tout moun ki te twò pre komisarya a, si w ka deplase al pi lwen, l ap pi bon pou nou. Paske objektif nou se pa pou nou fè pyès mal a pyès popilasyon an, men se pou nou fè. Yon nèg ki pa prezidan ankò depi 7 fevriye 2021 kanpe nan pouvwa e di ke son defakto. Jounen jodia nou chak la tap prezidan. Men piske opozisyon an ke nou mete avèl la deja chwazi yon prezidan, nou apiye prezidan ke yo chwazi a e se li menm nou pral enstale trè byento. E wi se sak pa anpeche nou enstale l la se komisarya Gonayiv, nou oblije liberel, mache pran Jakadèr. te vin jijel raboto nap mande tout polisye ki vle rete nan lapolis la aprè 2000 aprè 7 fevriye 2021 an ki vle aprè fevriye mwa sa poul rete nan lapolis la kòm pou bay sèvis vini nou ba yo egzakteman 24 è pou yo vin depoze zam yo anba raboto sinon yap pase menm jan ak chimè ke nou pral mache pran yo e nap anonse. Tout nèg ki nan komisarya a. Depi yon grenn sitwayen ayisyen tonbe, ke l nan Gonayiv, kèlkeswa kote l tonbe a, n ap mache pran yo, e chak grenn ayisyen sa yo ap vo san ayisyen. E trè byento, n ap debarase komisarya a. Sa yo pa t vle a, li fèt deja. Sa n te gen bezwen an, yo la deja. Bato k sou lanmè a, nou genyen moun pou yo. Nèg ki kòmande tèt polis lan, anlè tèt kame, antèt komisarya a, ki gen fizi long pòte nan men yo a, nou gentan gen plan pou yo deja. Paske nou menm se lans wòkèt nou gen. Nou pa t vle itilize lans wòkèt la pou evite kay mè a pa t kraze, ni lekòl frè a te kraze. Men nan Volu Jeli de Nansèl, dimanch o pli ta, n ap lanse lans wòkèt la. E sa fè n ap bay mè yo bon ti tan pou yo kapab deplase, pou yo pa viktim nan sa k pral itilize a. Merci. Nou wè ke lapolis ranfòse, eske nou menm nou gen tout mwayen pou n fè yon. An 2004, lapolis te vin ranfòse, lè l fin pran komisarya an 2004, 5 fevriye, 7 fevriye te gen 35 machin, poko gen machin la. Fouta machin toujou, paske menm nèg nou yo bezwen machin pou yo woule, apre batay la pou yo va achte machin. Vin ak machin. 4 machin pase, vin avèk 40 machin. Paske m gen plis ke 40 solda la ki avek nou la pou nou bay yo chak yon mach. Alòs nou prè pou nou afwonte ansanm avek la polis. Pa gen polisye la ki ka afwonte avek nou. Yè nou pa pran komisarya paske nou potko gen kontwòl nèg ki sou tèt komisarya yo. Kon nou fin gen kontwòl yo la nap mache pran yo. E nou bay jiska dimanch pou nou mache pran yo. E nap repete Yon grenn sitwayen ayisyen ki tonbe li vo 100 polisye lè sa depi w gen inifòm sou ou wap tonbe alèz se sa nap di tout moun yo e tout moun ki prè komisarya ap raple yo deplase prè komisarya. Kilè nap demare avèk operasyon sa la menm? Operasyon deja demare se nan yon operasyon dechoukaj nou ye nou di nou bay tèt nou jiska dimanch pou nou pran komisarya e pou nou pèmèt ke nou vin enstale prezidan de la repiblik la ki se Mecène Jean. Popilasyon an pran kouraj. Touswit nou fin pran komisarya a, lekòl ap ouvri. Touswit nou fin debarase komisarya a de tout chimè, vòlè, gang sa yo, lekòl ap ouvri. Boutik ap fonksyone, tout bagay ap antre nan nòmal. Ou panse ke w gen apui tout popilasyon Gonayivyèn nan? Mwen m al asire nou, m p ap al kite meri a nan men pèsòn. Se mwen k ap majistra komin nan. Se mwen k ap la pou pwoteje nou. Avèk tout ekip nou. Pa bezwen pè, tou swit nou fin pran komisarya a, tout bagay pral fonksyone nòmalmn nan vil la, sou la prezidans de Mecène Jean Louis.
Ki m ta kapab di ki prensipal peyi a. Se a di, si w pran Gonayiv, oubyen w pran komisarya a, èske se la sèlman n ap rete? Nou deja lanse l deja e n ap relanse l jodi a. Bare anwo! Bare anba. Koupe wout tout kote. Gonayiv, tout moun nan Gonayiv ki avè m yo, bare wout yo, mete wòch pou pa anyen pa ka sikile jiskaske nou pran komisarya.